Peyi Dayiti pa gen ni 2 ni 3 pwoblèm. Pwoblèm peyi Dayiti se ke majorite nan nou pa konn entèprete lalwa. Sa lakòz ke moun pran plezi fè dezòd epi nou menm sitwayen peyi a nou kanpe n ap gade. Chak moun gon dezòd lap fè ki lakoz tout bagay nan peyi a ap mache mal. Yon moun ki enstale biznis li sou on twotwa, se on vyolasyon de lalwa ke moun nan fè paske lalwa gentan di nou kisa pou moun fè nan on twotwa. Ou kapab pran desizyon antanke sitwayen pou w deloje yon moun sou yon twotwa san w pa bezwen rele polis pou moun nan, piske desizyon moun nan pran an, lalwa gen tan di ke moun nan pa gen dwa fè sa. Sa vle di, moun sa a fè yon zak an flagran deli. Lè gen flagrans, Nenpòt sitwayen ka pran desizyon pou l mete lòd. So sa vle di, si ou renmen peyi a, si ou vle viv nan peyi a, ou vle pou tout bagay mache dwat, lè on moun fè dezòd, fòk ou kanpe pou w di moun nan korije sa. Lòd ke wap mete nan peyi a se eritaj sa ou bezwen kite pou pitit ou, se sa wap kite pou lòt jenerasyon kap vini yo. Depi gen dezòd nan peyi a, ou mèt kite pil lajan nan bank pou fanmi w, lajan pap itil yo anyen. Pou peyi a fonksyone byen, Fòk leta òganize peyi a, fòk lalwa aplike, fòk pèp peyi a respekte lalwa. Yon moun ki pa respekte lalwa, li son trèt pou nasyon an. Son moun ki trayi nasyon an. So sa vle di, kèlkeswa sa w panse ke w vle fè ak peyi a, depi lalwa pa aplike, ou pap ka fè l. Pou moun vin envesti nan peyi w. Fok ou prouve ke pep peyi a respekte la lwa. So yon moun ki pa respekte la lwa peyi a moun nan son edmi progrè, son moun ki pap bay chans pou peyi a avanse. Pou moun vin siyen kontra avek ou, pou di ke ou gon bagay ke w ap prodwi e ke yo menm yo siyen kontra pou y achte l nan men w, premye bagay ke yo bezwen konnen, Sou ki baz ke yo pral fè w konfyans lè yap siyen avèk ou? Ke sa yap siyen avèk ou a, sa w di yo a se sa wap fè? Sou ki baz? Sa vle di ke baz pou yo fè w konfyans lan, se lè yo konnen ke ou son moun ki respekte sa ou di. Ebyen se menm jan ak on peyi. Si peyi a, pèp peyi a pa respekte lalwa, Lòt peyi pap fè pèp la konfyans. Minimòm sa a fò w kapab ofri tèt ou li pou konstwi yon nasyon ki gen valè, yon nasyon ki jwenn respè atravè mond lan. Bagay sa yo nou pa konprann nan lakoz ke nou pa kab pwogrese, piske estrikti de baz ki pou fè nou pwogrese a, se aplikasyon lalwa, pwouve ke pèp la respekte lalwa, pwouve ke aparèy administrativ k ap òganize peyi a, ki se Leta peyi a, konprann ke se lalwa ki bousòl nou. Depi nou pa gen konsepsyon sa a, peyi a pap janm pwogrese. Tout pwoblèm ke nou wè peyi a genyen, li baze sou de prensip de baz, de bagay ki senp ke nou pa ka konprann. Si w bezwen òganize nenpòt ki komin, premye bagay pou w fè, Se kòmanse aplike lalwa, mete lwa sikilasyon pou moun k ap bouje nan lari a, eseye òganize peyi a pa rapò a lwa sikilasyon nan komin nan. Joseph Vy di ke tout siy ki di pou moun pa fè yon bagay, ou verifye ke moun yo konprann e moun yo yo swiv sa lalwa di pou yo fè a, si yo pa swiv li, moun ki vyole sa lalwa di a, ebyen ou gon pinisyon ke w ba yo, ou gon sanksyon ke w pran kont yo. Se nan lari, nan sikilasyon nan lari a, ou kapab kòmanse wè kijan pèp la konprann, e apati de sa, tout moun kapab enplimante tout atik ki gen nan konstitisyon an, nan chak desizyon ke y ap pran, yo konnen kisa lalwa di, Kisa ki pou fèt ak kisa ki pou pa fèt? Si w vle rezoud pwoblèm peyi a, kòmanse la. Mete lòd ak disiplin, kòmanse nan sikilasyon, rive nan enplimantasyon tout sa konstitisyon peyi a di, e apati de la, w ap kapab mete de estrikti solid ki pou dirije peyi a pou pèmèt ke jenès la gen yon fiti Gen on on on on entansyon ke yo konnen nan 10 zan, nan 20 tan ki kote peyi a prale. Se lalwa ki pou di ki kote peyi a prale. Se pa on bon nèg ki pou di sa. Se fason nou konprann lalwa, fason nou aplike lalwa nan fonksyonman nou nan peyi a k ap ede moun konprann ki direksyon peyi a ap pran nan 10 zan, nan 15 zan, nan 20 tan. Bagay sa yo ke nou pa janm konprann Ki koz depi 1804 nou fin pran libète, peyi a ap make pa sou plas li pa kapab pwogrese. Se pa sa sèlman ki gen kòm pwoblèm, men sa se premye baz ki pou ede nou jwenn solisyon ak tout lòt pwoblèm ki gen nan peyi a. Non pa m se Figaro Gaston, m swete konvèzasyon sa yo kapab ede. M ap tounen pale avèk nou lè m gen yon lòt chans.